Salut tout moun se Modeline ki vin ansanm avèk yon video pou ou Jodi a m sou chanèl Stood la Ok pou moun ki pa konnen non m non pa m se Modeline Michel e mwen gen yon chanèl YouTube ki se Modeline Michel si nou vle nou ka abòne ansanm avè m ti moun pase m toujou ap pot konsèy Jodi a mwen deside pot on video sou chanèl Stood la. Kisa video a ye timoun? Gen anpil moun ki nan yon relasyon ki ap soufri ladanl, moun yo m toujou souvan tande moun ap di konsa yo pa gen chans nan lanmou mes amours wè renmen lè w renmen ansanm avèk yon moun nan lanmou sa k plis ka fè moun nan kite w yon relasyon a 3 ansanm avèk lè w nan relasyon an wap bay manti. ladan l, si yon bagay ki ka fè moun nan rayi w, w ap bay manti yon premyeman, w ap bay manti yon dezyèmman, twazyèmman moun nan ka pa pran l nan anmou w. Ou wè yon relasyon ou ladan l, lanmou se res, lanmou pa yon jwèt timoun. Nou menm nou ka panse l yon jwèt, lanmou pa yon jwèt. Sa fè lanmou pa yon jwèt, ou menm ou ka deside w pou w renmen ansanm avèk yon moun, kè w pa pèmèt ou fè l. M konn jwenn moun renmen ansanm avè m ti moun, m konn jwenn moun ap koze ansanm avè m, mwen ta vle renmen ansanm avèk moun nan men kè m pa pèmèt mwen fè l. M te gen yon moun m te renmen ansanm avè l, m ta vle renmen, m ap bat pou m renmen moun nan men kè m pa pèmèt m fè l, moun nan achte tout sa l, tout bagay ban mwen, li ban m tout sa m gen bezwen, lè m bezwen yon bagay li ban mwen l, m ap bat pou m renmen moun nan, m pa kapab. Sa k fè l pral demoutre ou pa renmen moun nan, pase lè moun nan ap pale ansanm avè w, w ap rape moun nan. Ok se la pou m te moutre nou mwen pran egzanp lan sou mwen ki fè lanmou pa yon jwèt ou menm ou ka pran l pou yon jwèt men lanmou pa yon jwèt lanmou pa yon poupe ou ka pran l ou ka vire l ou ka jwe ansanm avè l e ni li pa yon jwèt marèl ou ka fè sa w vle lanmou se respè sensèritè e fidèlite. lè w renmen ansanm avèk yon moun. Ou ka ansanm avèk yon moun, ou ka di konsa, ban m bat pou m renmen moun nan, ou ka pa janm renmen li. Lanmou se respè, sensèrite, e fidèlite. Lè w renmen ansanm avèk yon moun, ou pa sipoze ba moun nan manti. Ok? Gen anpil gason ki di konsa, mwen gen kay, mwen gen machin, mwen gen sesi, mwen gen sela. Manti, yo pa genyen l vre. Li pa bon. M panse lè w te jis di renmen ansanm avèk moun nan, w jis di konsa a, entèl m renmen ansanm, e m ap koze avè w men, m pa rive nan gwo klas non, mwen rive nan tèl klas. Oubyen m pa konn li non cheri, m pa konn li non bagay sa yo. Ok, m pa konn li non bagay. Oubyen, ou ka jis di moun nan konsa ke, oubyen ou ka di moun nan konsa, a cheri, e mwen, e m pa gen kòb non, m ap travay, mwen pa gen kòb bagay sa yo. Sa e pou gason kap koze ansanm avèk yon fi mwen pa gen kòb non e si wap renmenm ansanm avèm men sam ka fè men sam ka ba ou men sam ka ba ou ok si moun nan chwazi li menm li tande sa ou menm il tande tout sa ou dil ke ou pa gen kòb ou pa gen machin ou pa gen bèl kay si moun nan chwazi renmenm ansanm avèw si kèl deside lap renmenm ansanm avèw panse lè konsa lap pi bon sak fè lap pi bon lè ou renmenm ansanm avèk yon fi. Ou renmen ansanm avè l an djòlè. Dèfwa fi a ka renmen ansanm avè w ni pou fi tou. Dèfwa fi a ka di w manman l lòt bò, li ka di w papa l lòt bò, epi tou e pa vre, ni pou fi tou. Ok, ou pa gen, w ap di cheri a ou renmen m vrèman se vre, m pa gen mwayen m ap ret ansanm avè w. Ok, lè w ap koze ansanm avèk yon fi, ou pa ou pa ka ofri l yon bagay, pa di l li. Paske renmen pa yon jwèt. Ok aprè lè moun nan fin renmen ansanm avèw lèl gade poul di wap bal sesi wap bal sela ou paka bali yo ou paka achte menm yon sandal li pa bon ou panse relasyon sa ap rete li pap janm dire li pap dire paske ou tap viv ansanm avèk moun nan nan manti ou te bay manti men si ou jis renmen ansanm avèk fi an ok ou jis renmen ansanm avèk fi a cheri a men sam ka baw men sam ka baw moun nan chwazi renmen ansanm avèw li chwazi rete ansanm avèw. M panse n ap rive lwen. Ya. M panse n ap rive lwen. Konsa, m panse ke n ap rive lwen. E pa bliye tou, lè w ap di fi an konsa, ou ka bay sesi ou ka bay sela. Fi a ka pa renmen w. Li p ap bon pou ou tou. Lè wap bay manti wap kouchel se vre m pa di lap pran nan manti an wap kouchel se vre ou ka fè yon 2 nwit ansanm avèl se vre men si w renmenl pou tout tan m pa kwè m pa kwè renmen sa ap dire m pa kwè paske imajine w wi sak fè mwen di w konsa li pa bon pou ou tou pase gen fi k ka renmen ansanm avèw li renmen ansanm avèw pou sa w posede. Lè l wè w pa genyen l sa l ap fè? L ap bat mouda l. Gen nèg ki renmen ansanm avè w, nèg la renmen ansanm avè w dèske w di pa yon lòt bò, ou ka achte yon bèl tènis pou li, ou ka achte yon bèl sandal pou li, li konnen ou ka achte yon bèl djins pou li. Men si moun nan gade, li wè e manti w ap bat. Ki bò manman w ye andeyo? Ou di manman w pwovo, manman w pa pwove. Pwovo vre. Pase Ayiti m toujou tande y ap di konsa, lè y ap bay manti yo toujou di w manman yo pwovo. Se yon ti peyi yo renmen anpil. Yo toujou di w manman yo provo. Lè konsa e pa vre. Si w ap renman nèg la, di a manman m malere, papa m malere. E pi, si moun nan vle w, l ap vle w. Si l pa vle w, n ap kite. Konsa e pa pandan nou nan kay, moun nan pral vin dekouvri anpil bagay sou ou. Sa ka koz moun nan rayi w. Ni pou yon fi ni pou yon gason tou. Gason an ka fè sa pou fi a renmen w. Fi a ka renmen w men lè l vin konn sa, lè l vin konsa, lè l vin konn sa, l ap kite w. E dèfwa moun nan renmen ansanm avè w paske moun nan tande ou di konsa manman w lòt bò, paske l tande w di w ap travay nan bank, paske l tande w di ou s on ejenyè, paske l tande w di ou s on doktè ki fè l renmen avè w. Men lèl vin tande sa yo e pa janm vre lap kite w mezanmi kite kè nou pale kite kè moun nan pale kite kè nou pale pa renmen pa koze ansanm avè moun nan pa pa ofri moun nan sa nou paka ba li pa ofri moun nan jis renmen ansanm avèk moun nan sispann bay moun nan manti di nou gen sesi nou gen sela nou gen sela ba men non. Yon relasyon pa ka fèt konsa, lap kraze. Ou jis ap pale ansanm a moun nan, ou renmen ansanm avè l ok, ou renmen ansanm avè l, ou kwè nan, m kwè nan mennaj mwen, mennaj mwen kwè nan mwen, pa gen anyen kap pase. Pa gen anyen. Men lè w ap bay manti, manti a pap bon. Kisa moun nan ap kite w pi devan? Ban m di nou ki sa k te rive m, ok. Pou yon moun, pou yon jèn gason oubyen pou yon jèn fi k ap bay manti, k ap di konsa, e, nou gen sesi, nou gen sela, nou gen selaba. Mwen te ret yon kote, ok. Gon ti eleman, mwen pa t gen mennaj, epi, ti eleman an koze ansanm avè m. Mwen renmen ansanm avè l. Epi, lè sa m t Ayiti. Pandan m renmen ansanm avè l, li di m manman l pwovo. Li di m manman l pwovo. Epi nou renmen. Talè wi timoun. Epi misye wè m timoun, lè l wè m, li di m konsa, manman l provo. Epi m kwaze avè l yon jou swa, lè m kwaze avè l, li di m konsa e l ap ban m yon laptòp, bagay sa yo, li di m l ap ban m yon laptòp, e yon lè m al lakay li, li di m manman l provo, bagay sa yo. Tout tan mal lakay li men dèfwa li toujou ap dim konsa ee si w vin lakay mwen fò w dim bagay sa yo fò w dim on lè ti moun mwen leve mal lakay li di w kòman m ye depi m renmen ansanm avèk yon moun fò m ba w on sipriz pou m wè kòman w ye lakay ou kòman w ap pale ansanm avèk moun lakay ou mwen menm pou pou lò lè m gen paran m kòman w pral pale ansanm avè l. Epi lèm rive kay misye, misye wè. Epi timoun, lèm rive kay misye. E lè sa m, manman misye apèn a makout li ap met bagay atè, Jakmèl. Manman misye apèn sot andeyò, manman misye ret andeyò epi tou annik m parèt, manman misye apèn soti andeyò avèk yon, yon, lè sa yon kote andeyò li ye. Kote nan jakmèl la deyò manman misye sot apèn sot yon kote ki rele nan mòn avèk bagay li ap met atè lèm rive ki bò manmanl rete andeyò epil dim lap banm sesi lap banm sela men lèm fenk ansanm avèl li banm yon li banm yon ti kòb genlè li fè sal konnen li travay li chèche kon li chèche li banm yon ti kòb aprèm wè lap vin ratem lap vin ratem lap vin ratem. Epi yon lè m leve, m al lakay li. Lè m rive lakay li, manman l apèn sot andeyò. Ki sa m fè? M kite l! Sa k pou di w si m te vrèman renmen w? Sa k pou di w si e pa pou sa m posede a ki fè, pou sa w te posede a ki fè m t avè w, ki fè m te fè zanmi ansanm avè w? M konnen nou pral jije, m konnen nou pral joure m anba ti tèt kòmantè a, men m pa gen pwoblèm a sa. Se pou m montre nou lè nou nan yon relasyon, lè n ap ba yon moun yon manti. Li pa bon. E pa sa k pral fè moun nan renmen w. Se pa sa k pral fè moun nan rete ansanm avè w. Lè nou ansanm avèk yon moun timoun, pran tèt nou. Pa plis gade sou lajan. Lè nou fenk renmen ansanm avèk yon moun, toujou swiv moun nan. Ki moun li ye. Toujou swiv gason an. Ki tip de gason li ye. Toujou swiv fi an. Ki tip de fi li ye. Toujou leve yon lè, al lakay moun nan. San l pa konnen. Toujou le vòlè lè lal travay, lè lal travay li di li sot travay, toujou al lakay moun nan pou wè kòman moun nan ap pale ansanm avèk manman l, kòman moun nan ap pale ansanm avèk papa l, pou lè w vin nan kay ansanm avèk moun sa, pou moun sa li menm, pou l pa jou tounen frèt pou l pa kale, pou l kale manman w. Si manman w sot andeyò, manman w vin fè de jou, pou moun sa pa pa joure manman w anndan kay la. Pase si moun nan pa gen respè pou manman pa l, manman pa w se pi mal. Ok depi moun nan pa yon moun pa gen respè pou manman pal pou manman li pa gen respè pou manman ok depi moun nan pa gen respè pou manman epi manman pa yon ti moun se pi mal lè nou renmen ansanm avèk yon moun nou renmen ansanm avèk moun nan toujou swiv moun nan ki tip de moun li ye toujou leve al lakay li. San l pa konnen pou wè moun nan kijan l ap pale ak manman l, kijan l ap pale ansanm avèk papa l, kijan l ap pale ansanm avèk fanmi l. Ok, lanmou se respè. Lè w renmen ansanm avèk yon moun, ou fenk jwenn moun nan, ou swiv moun nan, ou swiv moun nan, ok, ou swiv li ki tip de moun li ye, èske moun sa ka fè madanm ou, èske moun sa ka fè mari w, ou swiv li tip de moun, kijan de moun li ye. Gen anpil relasyon ki kraze akoz de dyòlè. De moun nan ap fè dyòlè, di l gen sesi, l gen sela, l gen machin. Defwa moun nan renmen ansanm avè w, l ap di w papi, l ap di w cheri, l ap di w mi amor, epitou, e pa janm vre. Moun nan avw pou sa li konnen w posede a, pou sa w di paske pa yon lòt bò ap travay gwo kote, men ilmedyatman moun nan konnen se pa vre sa moun nan ap fè, l ap vin ekate w, l ap kite ansanm avè w. Moun nan ap kite ansanm avè w. E sa ap fè w wè timoun, lè n ap renmen ansanm avèk yon moun, chèche konnen ki kalite tit de moun moun nan ye, ki kalite fanmi. Dayè lè w ap renmen ansanm avèk yon moun, yo byen kwè w ka renmen ansanm avèk yon moun ki gen, men pa gade sou kòb la. moun nan genyen bat ou ansanm avèk moun nan nou viv nou met tèt nou ansanm nou travay epi tou nou vin regle yon bagay demen si Dye vle ok pa gade sou kòb la plis gade sou lanmou ou ka ansanm avèk yon nèg ou ka ansanm avèk yon fi fi a gen anpil kòb epi tou wap soufri ou ka ansanm avèk yon nèg nèg la gen anpil kòb akoz de kòb li genyen li santi li bagay. Li p vin pa gen tan pou ou. Li p ap rele w nan telefòn. Si moun nan pa rele w, ou p ap rele l dèske li genyen. Pa plis gade sou yon moun ki genyen. Plis gade sou moun ki renmen w lan. Plis gade sou moun ki renmen w lan. Pa plis gade sou moun ki sou kòb la. Plis gade sou lanmou w. Plis gade sou bonè w. Kòman ou pral viv ansanm avèk moun nan. Pinga nou janm kite yon moun nou ansanm avè l. epi pou nou kite moun nan pou nal pran yon lòt moun dèske moun nan genyen non moun nan genyen ou pa konn kòmanl fè fè kòb la ok ou pa konn kòmanl fè genyenl e kòman moun ou ansanm avèl la ou gentan konn ki tip de moun li ye men kòman marim ye men kòman madanm mwen ye tèl bagay fèt tèl jan men kòman men kòman men kòman si map viv ansanm avèk moun nan men kòman men kòman men kòman yon relasyon epa kòb la ki tèlman pale se lanmou se respè pou gen pou moun nan. Lanmou, respè, pa bay moun nan manti. Renmen pa yon jwèt. Renmen pa yon jwèt mare l. Si renmen te yon jwèt, mwen menm m konn jèn moun k ap koze ansanm avè m, m pa gen mennaj, m ta renmen pou m ba, m ap bat pou m renmen moun nan, m pa kapab. Renmen pa yon jwèt. Renmen pa yon jwèt mare l, ni l pa yon poupe ou ka vire. Ou ka tounen, ou ka fè jan w vle, lanmou se respè, senserite e fide lite. Cheri m yo se la map met fen nan video a. Si nou te renmen video a pa bliye abone ansanm avek chanel stout la epi kite yon komantè pou di kisa w panse. Si w vle pou mwen toujou kontinye fè video sou chanel li a map fè l men si w pa vle m dezole. Kite yon kòmantè pou mwen cheri pou dim kisa w panse epi tou ban mwen yon like ok cheri m yo an nou ede jèn yo kap vini an timoun wè dèfwa lè yon moun koze ansanm wè epa koze non dèfwa lè yon moun pale ansanm avèm depi moun lan di a cheri abòne ansanm avèm menm kem pa gen anpil abòne timoun depi m wè moun lan gen yon vye timoun li ye dèfwa moun lan fè chanèl youtube la se sou li l konte li pa gen manman li pa gen papa li pa gen fanmi timoun m plis E ka abòne ansanm avèk yon jèn kap vini tanpou m abòne ansanm avèk yon moun ki gen anpil, ki gen anpil bagay, non. M plis ka abòne ansanm avèk ti jèn nan. Menm ke m pa tèlman renmen videyo a mwen gade l. Menm ke m pa tèlman renmen videyo a mwen abòne l. Mwen fè l plezi timoun. Pliz fè sa. Abòne ansanm avèk chanèl la. Epitou kite yon kòmantè pou di kisa w panse. Epitou. Ban nou yon like ok cherie. Nap wè nan yon lòt video. Se te zanmi pa w Modeline. Mwen renmen nou anpil anpil anpil ti moun. Mwen renmen nou anpil bye bye fanaltik studio. Si nou vle fè pati team Modeline tou. Nou ka abone avèm ki se Modeline Michel ok cheri m yo. Mwen renmen nou anpil anpil bye bye. Nap wè nan yon lòt video. Mwaa.